Hello guys kijan nou ye kijan nou ye jodi a se rose cuisine jan nou kapab wè a la ki antre lakay nou avèk yon nouvo video pou nou ti video jodi a son bagay trè senp nou pwal fè ok jan m te di nou an m di nou map try pou m ka pèdi pwa sa vle di gen de jou mwen pa manje gwo manje lou jodi a se sak fè m pwal montre nou yon ti video kisa m pwal prepare jodi a pou m kapab manje so an ale avèm pou nou kapab wè Sa ke m pwal prepare let's go pa bliye si w poko abone ak chanel la tou fè sa pou nou pou tou fè pati rose cuisine fanmi ok lè w abone peze ti kloch ou pou kapab gen notifikasyon de tout sa rose cuisine lage epi pa bliye pataje pou nou pou yon lòt moun kapab wè pou l vin sipòte nou ok lag video pou nou kite kòmantè pou nou se sèl fason pou kapab sipòte nou pou nou kontinye travay pou nou

Nou kapab wè la. Sa se kon, se sa ke m pwal fè. Pa bliye m di nou Rose Cuisine. Nan Rose Cuisine nou pote tout bagay pou nou. Ok, sa se ti, yon ti manje m pwal prepare pou mwen. Ok, paske Rose Cuisine ap fon ti rejim la. M ap montre nou ki sa ke m fè. M ap gen pou montre nou nan yon jounen ki sa m fè. Pase la, nou pap, nou, m ap montre nou nan yon pwochen video, kòman ke m ap fè.

Sa se sitwon. Nou wè sa se yon ti chou piti. Tan kou se yon ti chou piti wè li. Sa a tou piti. Pou al annik chode yo. E pi sa son ti epis. Ki nan sa. Ok. Se kon sa. So, an swiv ansanm ki jan m pou al fè sa guys. Ok. Son ti baye trè senp. Men pa bliye menm sil senp map toujou try poum kapab pote ti bagay pou nou sou chanel la mes amours. Ok guys la nou wè m gentan mete steak mwen la so m pral lavel ok m pral lavel ou konnen bèf ou pa bezwen anpil konplikasyon se men jis lagel la m lage yon ti kal sèl sou li epi map bal ti sitron ok se sa ke map fè. Ok guys sa se pen ke m pral met um, steak la anba fou a, m lage yon ti bè ladan li, ok, m met yon ti bè m pral grese pen mwen pou m met ti steak lan ladan l. Nou wè la, m fin grese pen mwen byen grese a bè, kounye a m pral met steak mwen ladan li. Ok mes amours. Men steak la, m fin episye steak mwen, nou wè li deja nan pen ni la, pou nou voye l anba fou a, so, konye a la nou pwal mete l anba fou, nou wè jan l sanble, so, nou pwal wè ki jan l pwal sòti, se koupe dwèt.

Tou piti ladan. Ok nou wè li. So nou wè stik lan. Stik lan ba recho. So nou pwal ouvè recho nou. Ok. Ouvè la li. Ok. So nou pwal ouvè recho. La m pwale. M ale la nan bik. M peze bek. La nou pwale nan stat. Nou stat li mete a 350 degre guys. Ok so rete branche la pou nou wè kijan sa pwale fini. Ok mes amour so de la etan m mete steak la anba fou a la nou. Tou. Koupe wè m kou m vin rache bwa kou li a. M jete lòt kou bout tèt lan. Epi m ouvè yo de moso ti chou yo. Epi nou fin rache yo kounye a la. Mwen deja mete dlo a sou dife pou l fon ti bouyi epi m sote yo nan dlo a. Ok. Pase m pa vle yo rete kri kri kri nèt. M ka manje l tou kri wi, bòt men m fon ti chode l nan ti dlo cho. Nou pa pral kite l bouyi nan dlo cho, espesyalman bwakoli a, m ap jis lage dlo cho a, l vin bay yon bèl koulè, ok. Se sa k fè m ap lage bwakoli an pou l pran bèl ti koulè nan dlo cho a. Annik mete l nan dlo cho epi m kouvri l, chalè bay yon bèl koulè, ok. M pap fèl pou l ka mou, m pa bezwen pou l ka kwit, but fòw pase l nan yon ti dlo cho, yon ti dlo bouyi, ou annik lage l nan dlo bouyi a epi li vin ou kouvri l, epi lè ou dekouvri l li pou chalè a vin bay yon bèl koulè epi pou kapab manje li. Ok mes amours sa se dlo a kap bouyi so m pwal lage vegetable lan ladann epi map tou etèn fou a epi map tou kitel la m kouvril poul kapab chode ok so nap metel nan metel ladann. Epi m ap tou fèmen rechou a, epi m ap kouvri l. M fin lage l, epi rekouvri l, ok, pou l kapab chode. Ok, mèzamou, nou wè, nou wè, m te di nou, lè m fini, mete l nan dlo a, kounye a m jete dlo a. M jete dlo m te chode l la, m retounen m mete l nan menm pen nan ok kounye a kisa m pral fè m mete l sou dife a kounye a la m ap mete yon ti yon ti black pepper ladan l nou wè m ap simen ti kal ladan l ok pou bay ti savè ok pou nou bay ti savè sa se yon yon sa gen pèsi li gen lay ladan mèzamou m pa konn si nou wè l gen men ni. Kounye a m ap simen ti kal ladan nan season sa tou. Ok. So lè m fin simen ti kal ladan kounye a m ap mete yon ti lwil oliv ladan. Ok. Vwala m fin simen ti lwil oliv mwen ladan. Ok. So la. Mwen li. Kounye a ou konnen sa li byen fasil li fèt.

Nou wè li? Li look yummy ok. So ou menm ki bezwen kap fè efò pou ou pèdi pwa, pèdi pwa. Li pa gen majik ladan men se jan ke ou manje. Mwen menm m difisil poum pèdi pwa, m son moun ki trè trè difisil paske m gen pwoblèm anm metabolism, metabolizòm mwen gon jan li travay, li travay trè slow. Sa fè li pranm tu tan poum pèdi pwa. M gen dwa ap eseye ansanm avèw nou manje menm bagay si w pedi 10 map pedi 3 men at least map pèdi kan menm. Manje konsa epi bwè anpil dlo bwè te epi mache sou menm si w pa ale nan gym ou mache ou paka pa pèdi pwa. So m pral montre nou steak lan guys. So nou wè steak lan la. Humm humm humm. Vrèman santi bon. Nou wèl la so map kitel la montre nou li la so ret branche guys pou nou manje manje a preske pare nou wè steak lan deja ap chanje koulè sa vle di steak lan la ap byen kuit paske fok li well done m pap ba nou ba ekri fok li byen kuit well done ok sa son steak well done. Ret branche guys. Ok mes amours jan nou kapab wè a la steak lan pre pa re so nou pwal manje ansanm ok m te di nou sa nou wè steak mwen byen kuit ok nou wè vegetable mwen nou wè yo m pat fè yo twò kuit m te di nou sa se jis chode nou wè brocoli an kijan l ye m te di nou m pa fè yo twò kuit. Mwen konsa sa ye jodi a m pap manje mwen sèl nou pral manje avèm so ann al manje avèm. Ok mes amour m di nou nap manje avèm so. Wè mwen steak la. Nou wè jan ke l sanble. Mwen di nou nap manje avèm. Ok. So mwen sou tab.

Ok Li trè bon Sa vle di ke Ou menm Ki leve jodi ou pa vle manje diri Ou achte ti kawòt ou Ou achte ti bwokoli ou Ok Ou fè li Ou wè ti chou mwen wè Ou fè l ki trè trè bon Ok Meni Wè l Trè bon Trè bon, nou wè steak mwen bay well done net, m te di nou se well done map ba nou li. So, se la map met fè nan video a. Si nou te kontan, gade ti video a, nou enjoy ti video a. Pa bliye sipote m, banm yon like. Abone pou mwen si w poko fè pati de Rose Cuisine Family, jan m di nou an. E pi pataje, kite bel komantè, ankouraje m, di m ki pwochen video ou ta renmen pou m pote sou chanel lan. Pase se pou nou map travay, se sa nou mande m fè, se sa map fè. So map tann komantè a negatif, pozitif ou byen negatif. Pase nan tout enstitisyon, toujou gen yo. So, nenpòt sa nou pote a, map resevwa l avèk yon gran kè. Petèt la pa pwann mwen pou m grandi. Si m gon bagay ke m pa fè byen. Nap dim oo nou pa renmen tèl bagay, map grandi pase moun pa janm fin konnen nan lavi. E la map kite nou map mete fen nan video a, map di nou mwen renmen nou yon lòt pwochèn fwa, toujou kontinye travay la avèk lanmou pou yonn sipòte lòt pou nou kapab rive pi lwen. An pasan map voye yon gwo shadawout pou team live 8 è di swa m yo ok mwen salye nou tout ok mwen pral poste video a konnya la epi nap wè pita nan yon bèl live ok Tout moun map tann nou a 8 tè PM pa gen lòt live se 8 tè PM se Rose cuisine kap monte live pou nou vin enjoy pou nou vin pran plezi ok map vini talè m pral poste video a kounye a ou menm kap gade video a pita branche a 8 tè di swa 8 tè di swa lè Ayiti a lè Ozetazini an ok si ou Brezil wap gen 10 zè sou Chili wap gen 10 zè sou Sendomeng wap gen 9 zè so map tann nou tout mwen nou anpil.